Jeff te mouri. Nou pa gen Jeff sa ankò. Pitit pou Jeff te mouri. Dinozo nan sa vye tonbe, kisa bagay la ye, anpil detay, anpil enfòmasyon, sa k sanble rasanble, vin tande detay, vin tande enfòmasyon. Kidonk, nou pral demare avèk yon trè bèl emisyon. E Luckson chante antèman yon gran sòlda ki se Jeff T. Ikk dinozò tande dan savyen mezanmi bagay yo pa piti anpil detay anpil enfòmasyon sak sanble rasanble vin tande detay vin tande enfòmasyon. Rete sou video de enfòmasyon tout detay tout enfòmasyon ap vini nou gen jounalis nou prezantatè nou pou plis enfòmasyon ann tande ansanm rete la nap tounen. Si mwen ta ka fè yon kout je nan peyi Equateur, gen José. E Adolfo Villamar alyas Fito, youn nan pi pwisan chèf gang ak trafikan dwòg nan peyi Ekwatè ki jwenn arestasyon l jounen jedi 26 jen 2025 lan aprè yon ansanm operasyon ke lapolis te fè lakay li, omwen 10 operasyon. E misye te gen misye konstwi kay anba tè pou otorite yo pa jwenn li enben fòs lòd yo yo aranje yo aprè 10 zan ke yo tap chèche towo a yo akize misye nan touye moun vann zam ak kokayin enben yo mete men nan kòlèt misye sanble se tout vòlè tout kriminèl depi anba men lapolis yo dou dou kou mouton e map gade map gade kijan kijan towo a dou. On nèg ki ap pale yap pale de li nan nivo sa ou wè se se pa ti bout kriminèl piti son gwo bout tonton kriminèl. Em se dou ui se dou tankou mouton ok e chèf gang krisla oubyen chèf gang tibwa a misye ki aranje zanmi oditè sa mpral di a se tris men se nouvèl krisla ki se chèf gang tibwa misye pran yon dezyèm blende pou polis nasyonal dayiti misye ap simen dezagreman. nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens, aprè enspektè divizyonè Jean Milhomme, tankou jan ou te di e yo te bay enfòmasyon sa a, te livre yon blende ak tout materyèl bay teworis yo sezi, ebyen yon lòt anjen, ebyen pandan semèn pase a, ebyen mesye pratikman nan komin Kenskòf, gen yon blende ke yo di ki an pàn. M kwè nou te kab wè imaj sa ki te viral sou entènèt lan, nèg yo pran blende sa a yo pa boule l, Yo nan twazyèm sikonskripsyon ak li. Nèg yo ap frape. Nèg yo ap frape zanmi oditè. Nèg yo ap pran lòt dimansyon. Yo te konn pran materyè yo, yo te konn boule yo, men kounye a yo pran yo pou yo itilize. Oubyen sa yo pran la yo pral fè chantay avè l. Nap di, eske nou konprann nan ki nivo ke bagay la grav? Nou wè nivo gravite sitiyasyon d'ensekirite ki gen la a? Lè nou gen de moun ki iresponsab ki ap dirije leta a, ki santi yo plis konfòtab nan vyolans, nan enstabilite, yo di tèt yo, e fòk toujou gen enstabilite, fòk toujou gen ensekirite ki ka pèmèt ke yo toujou rete opouvwa. Si yo vin rezoud pwoblèm ensekirite ki gen la a, e li pral pèmèt ke yo yo pa gen plas yo ankò, wap wè ke yo pa gen plas yo. Enben, yap kenbel la, yo kenbel, yap kenbe ensekirite a vitam etènam, pandan yap fè w pwomès e yap fè referandòm konstitisyonèl, tankou nan depatman Latibonit, m kwè ke e responsab konsèy elektoral ki chaje dafè. ki chaje de eleksyon referandòm pou gè le depatman de l'Artibonite nan 3 misyon ke pastè Peterson Pierre Louis òganize li fè kwè ke machin nan demare li anbranl pou òganize referandòm konstitisyonèl. Ok Nan avanse ke li fè li moutre ke sa pa twò mal evalyasyon yo sanse fin fèt si ap gen referandòm si ap gen eleksyon nan ansanm sant yo se ti rivyè ki leve pi gwo lo kote ki gen sant ki pa ansanm sant ki pa evalye ti rivyè gen 12 sant ki pa evalye apre sa Desalin se 2 grenn ki genyen nan lòt komin yo tankou Lestè yon sèl grenn Dèdjin gen yon sèl grenn apre sa tout lòt zòn yo yo evalye moun sa yo pare pou yal nan referandòm nan. pou y al pran pozisyon yo. Eske yo dwe ale nan referandòm oubyen yo pa dwe ale nan referandòm, se pa mwen k ap di yo dwe ale, se pa mwen k ap di yo pa dwe ale. Se nou menm k ap rive konnen eske gwoup moun ki la yo, yo lejitim. Eske gwoup moun ki la yo, yo gen ase kredibilite. Pou yo fè referandòm ke ap pale a. Si se yo ki fè l, kisa ke l pral pote? Eske n pa prevwa katastwòf nan jou ki ap vini an, pandan gen gwo lajan ki kontinye ap depanse atravè yon komite yo rele komite pilotaj? Ok. E. Mwen wè gen on militan Gonayiv, misye trè prezan sur tiktok, misye rele Boudjou. Anpil plenyen aprè eksplozyon ki te rive fèt zanmi oditè ak zanmi entènot nan rantre sid Gonayiv, Pon Goden, kote on kamyon ki tap transpòte gaz rive eksploze. ki pote ale lavi 8 moun selon dènye chif ke Pwoteksyon Sivil pataje zanmi oditè ak zanmi entènot ki branche nenpetpòtou. Nan imaj ke Boudjou pataje la a, nan yon videyo ke m wè misye fè, m wè genyen 2 machin ponpye ki Gonayiv san dout ki echwe yon kote. ki al kanpe yon kote, yo fin vòlè prèske tout bagay ladan l. Bon, sa a li enpòtan wi, li enpòtan. Banm eseye donk regade si m ta ka fè moun yo tande. Tande sitwayen an, pou yon fwa, ki pratikman ap eseye donk idantifye ansanm sa ki genyen ki ta kab sèvi. Paske nou tout n ap plenyen chak jou, gwo vil Gonayiv, gwo vil Senmak li pa genyen ponpye. Men èske l pa t genyen nan yon tan? Kisa yo devni an? Kisa ke n fè avèk yo? Se nou la pou nou kraze? Sa yo pa gen anyen anndan yo ankò. Se vye po machin yo ke te kanpe wi nan imaj ke m ap gade a. Enben bravo wi jenn gason paske wou ede popilasyon an konnen, wou ede yo wè e ansanm veyikil sa yo ki pratikman t ap sèvi vil Gonayiv e ki t ap sèvi depatman an tou paske M sonje kafou li gen li gen li gen ponpye l men li pratikman la pou tout kote hein prèske nan tout rejyon metwopolitèn nan lè gen pwoblèm malerezman nou menm nou nou nou pa konstwi hein se kraze ke nou kraze detwi ke nou detwi paske nou nou gen nan tèt nou chak fwa ke nou detwi ap gon gwoup moun kap vin pote ban nou ap gon gwoup moun kap vin kap ban nou se sa ke nou antann nou pou nou fè nou kwè nan asistana. Pandan n ap prepare pwòp destriksyon nou. Ok. Nou aranje nou pou nou prepare pwòp malè nou. M ap tande paran 3 timoun, 3 elèv lekòl ki mouri nan evenman yè la, m wè manman enkonsolab. Manman pa ka konsole l parapò avèk sitiyasyon sa a. Moun ki ap dirije yo tèlman pa bay anyen regle anyen pou yo. Yo pa bay anyen regle anyen pou yo. Jodi an si tout ayisyen pa mouri mwen di nou sa. Se pa leta a ki pa gen volonte pou nou tout mouri. Petèt pi gwo chans ke nou genyen e la nati pa twò rayi nou. Ki fè nou la toujou. Paske leta fè tout sa l kapab. Leta fè tout sa l kapab. Pou fini avèk ti pèp sa. Ou gen enterè? M pa konnen, èske yo gen peyi derechanj? Byen sûr ke wi. Nèg ki fè pati ladministrasyon piblik lan, yo gen peyi derechanj. Ou pa wè kou yo fini la? Yo fin fè djòb yo, e kòm se esklav yo ye, yo fin fè djòb yo, epi yo retire kò yo. Y a jwenn mèt lan. Y a jwenn mèt yo. Yo gen de byen ke yo fè nan lòt peyi. Yo aranje yo. Yo konstwi de gwo kay. Yo achte de gwo kay. Ou konprann? Yo achte gwo kay. Epi, yo konn ki jan yo dwe konpòte yo. Lè yo rive Lèzetazini Damerik, lè yo rive Kanada, lè yo rive Lafrans. Men la yo aranje yo, se kòripsyon sou kòripsyon. E Leta a, li moutre menm se yo menm ki vòlò a. Yo moutre menm, yo moutre ke yo dakò. Moun nan ap viktim zak kòripsyon. Li plenyen, li denonse, pa gen anyen, ou pa tande pèsonn ki pran pyès pozisyon pa rapò avèk sa. Sa k pi frekan kounye a ki ap pale, se kesyon grenn ayewopò ki ap akeyi moun ki ap rantre anndan peyi a. Tout moun ap plenyen yo te gen malèt, nèg fè tankou y ap, nèg ak fanm ki nan èpòt fè tankou y ap fouye malèt pou gade ki sa k ladan. Se rete w rete yo depatcha, yo pran tout bagay nèt ki enpòtan nan malèt. Moun yo ap plenyen yo pa janm tande otorite yo pran pyès pozisyon non. Avanyè, yo tante fon maskarad pou demanti sa k ap fèt la e moun fèk kare kontinye ap pèdi bagay nan malèt yo. E lè lè yo defilfare malèt yo, se sa ki pi enpòtan ke yo pran ladan yo. Sa k pi bon ke yo pran. Ban n fon kout je nan entènasyonal la. DHS fè konnen gen 5 nan Iranyen yo. ki te deja arete epi kondane pou krim vòl, posesyon dwòg ak zam nan peyi Lèzetazini, lòt migran sa yo jwenn arestasyon yo paske yo te vyole lalwa sou imigrasyon amerikèn. Pou kounye a, Iranyen sa yo nan sant detansyon ice an atandan. Rès pwosedi legal yo rive fèt. Enben, depi yo kwaze nou, se Iranyen ou ye, se nan peyi Iran ke nou sòti e nou wè kijan bagay la ap fèt la, E nou pap rete mesye. Nou pap rete. E yo pa gen pwoblèm pou yo simen latwoublay. Y ap simen latwoublay epi apre sa mezi drastik yo se alankont de nou. Sa fè tout nèg ki se nasyonalis e patriyòt y ap rive konprann pi gwo batay ke yo kab mennen yon fwa nan vi yo se batay pou gen lapè lakay yo. Batay pou gen trankilite. Si n pa antann pou n fè sa. E monchè nap peye li e nap peye lè nap peye la nap peye li trè chè. Se sa ken te dwe fè depi aprè depi depi aprè 86 yo te dwe antann pou nou te konstwi baz de vrè sekirite paske pi gwo bagay la se sekirite tout lòt yo ap vini aprè ou bezwen sekirite dabò zanmi entènot. Ou bezwen sekirite. Malerezman. Joubè alyas Piman Bouk se non yon prezime bandi ki tonbe anba bal komisè gouvènman Miragwàn nan Jeydes Muscadin jounen jedi 26 jen 2025 la ou tande non nèg la Joubè alyas Piman Bouk enben misye te pike anpil enben ok ou pral depi se nan zòn Muscadin an ke ou ye kesyon pike pa pike E sa w ap chèche w ap jwenn li. Ok, jounen jedi 26 jen 2025 la, se nan zòn Pamèl ki nan komin Fondènèg daprè enfòmasyon ki dispoze, ebyen Zoubè alyas Piman Bouk li te fè pati gang Gran Ravin ki te kondane pou l te pase tout vi l nan prizon pandan nèg yo kase prizon pandan nèg yo kase prizon se sa ki alamòd sa ki trè frekan. Misye te mete misye te mete kòl deyò e malgrel fin mete kòl deyò li ta rete li ta kalma li ta fon ti poze kò li poul fè yo bliyel ebyen lal non vil non zòn ki pa bon pou li e se nan zòn miskaden an monchè misye misye misye misye misye misye misye al jwenn bawon li te twò alèz nan prizon kotel te ye a li pa ta ka ret tann e lanmò a pranl nan prizon li vin pranl nan libète to a te sove nan moman prizon tap kase. Enhen. Misye tap tante pou l te rantre nan komin Ansavo aprè l fin komèt anpil vye zak sou popilasyon an nan depatman Lwès peyi a zanmi oditè ak zanmi entènot. Jij depè tribinal Vyalè a, Delistyo Vènivil nan tèt kole avèk lapolis mennen yon operasyon jounen jedi 26 jen 2025 lan, e kote yo demantle 2 rezo gang ki te espesyalize yo nan vòlò moto, demoli yo epi falsifye motè yo, jij tribinal depè Vyalè a Delisio e Vernivil ki te patisipe nan operasyon an fè konnen li pran angajman ak lapolis nan zòn nan pou kapab kwape tout endividi ki gen zam nan men yo ki panse yo kap fè popilasyon an pè zanmi oditè ak zanmi entènot mire miragwan ki gen otorite miragwan ki gen otorite jidisyè otorite polisyè se miragwan ki genyen se miragwan jodi an nap pale de eta de dwa nèg yo pa sispann ranse nèg yo ap pale de eta de dwa yap pale de refòm konstitisyonèl. Yap pale de la lwa ki pou ise doto regade pandan sa nou gen la pa menm ka aplike jodi an Luckson Elan gen pwòp lwa l Jonas gen pwòp lwa l Meyer gen pwòp lwa l Jeff Canaran gen pwòp lwa l Izo gen pwòp lwa l Lanmò San Jou yo tout yo gen lwa pa yo pandan yo an Ayiti pa vre yo chak yap fonksyone yo chak yo yo enplante yon anpir yo deklare tèt yo wa wa Latibonit. Wa Kanaran, yo tout yo se wa. Yo tout yo se jeneral. Yo tout yo se kaporal. Paske yo konstitye yon lame kanibal ki tou senpleman ap dechèpiye, ap detwi lavi Ayisyen tèt grenn menm jan avèk yo. Nèg po nwè menm jan avèk yo. Nèg figi grès menm jan avèk yo. Se yo menm ki ap detwi a. Pou avantaj kiyès? O pwofi de kiyès? N a chèche konnen. La va pèmèt ke nou rive konprann. E sa k ap fèt yo, yo pa fèt gratui. Yo gen de men kache dèyè yo. Malerezman. Alexis Clerinus, kòdonatè nasyonal Etwal Popilè, kalifye 9 konseye prezidansyèl yo ak chèf gouvènman an tankou yon ekip blofè k ap jwi avantaj ak privilèj sou do pèp ayisyen an ki pap regle anyen serye pou peyi a ki ap tann 7 fevriye 2026 pou remèt pouvwa a si tout fwa pa genyen yon gran mouvman oubyen yon gran evenman ki oblije yo rache manyòk yo pou bay tè a. Mesye Clerius ale pi lwen pou l fè konnen mesye dam yo pa gen okenn dwa ak kalite pou yo ap pou yo panse yo kapab chanje konstitisyon 1987 la san konsantman majorite sosyete a. Li ta enpòtan wi pou m gade ak nou kisa referandòm ke y ap pale a ye. Pou kisa yo kapab fè referandòm? M ap gade l paske m kwè ke mwen te prepare, mwen te gen de rechèch ke m te eseye donk gade sou kesyon sa a, lè m te konnen ke n ta pral nan rankont avèk sila yo ki se responsab elektoral nan nivo depatman Latibonit. Mwen te prepare pou m te gade kisa kesyon an ye. Malerezman.

Jodi an wi, peyi a bezwen yon refòm konstitisyonèl. Men èske l ka fèt nenpòt ki jan? Jan yo vle, jan yo pito? Èske yon gwoup moun ki ap chèche gen pouvwa vitam etènam de pitit an pitit, èske n k ap dakò yo vin fè chanjman konstitisyon pou nou? Èske se sa ki bokou plis enpòtan nan moman an? Nan Akò 3 avril, li te klè, premye aks, premye pwen daksyon ke Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an te genyen, se te sekirite. Men kote sekirite a nou tout apretann nan? Antouka. Jean Jeudy, responsab Sosyete Makaya, yon òganizasyon k ap defann dwa moun nan Sidès peyi a atire atansyon otorite yo nan pi wo nivo Leta a sou yon sitiyasyon malouk k ap brase bil sistèm jidisyè a nan jiridiksyon Jakmèl. Otorite tribinal depè ki anba lobedyans jiridiksyon an yo disfonksyonèl akòz yon mank pèsonèl san konte tribinal premye enstans Jakmèl la k ap fè fas avèk yon mank pèsonèl daprè defansè dwa moun nan, ki fè konnen sitiyasyon an paralize fonksyonman lajistis nan tout depatman Sidès peyi a e mande avèk otorite ki nan pi wo nivo nan leta a pou yo se donk gade kijan yo kapab redrese sitiyasyon sa k ap parèt pi difisil pou moun k ap viv nan rejyon sila a nan Sidès peyi a. Nan Akayè, zanmi oditè ak zanmi entènot ki branche n enpe dpatou. Sitiyasyon an te mangonmen, sitiyasyon an te parèt konplike nan komin Akayè jounen jedi 26 jen 2025 lan swit avèk tantativ nèg ak zam kowalisyon Viv Ansanm yo ta fè pou rantre nan komin Akayè. Se vijilans lapolis nan tèt kole ak rezistans yo jwenn ki pèmèt yo repouse ak atoufè tout plim tout plimay sa yo. Nan kad atak sila a, enben, gen yon dam ki blese anba bal teworis Viv Ansanm yo. Mesye yo ap pwogrese, yon gwoup ap pwogrese e soti nan sant rive nan Latibonit epi yon gwoup la ap aranje yo sou kot Dèzakaden an pou yo pote boure. Lè sa n a di tèt nou, kisa ke yo anvi fè e men lòt kriminèl teworis e. Savyen yo, y ap frape.
Nou se Antèndyen Nouvèl.
M ap mande pou abòne pataje like lè ke w abòne w pataje like ou met lajwa nan kè m. Rete la si gen update n ap tounen.